Ah mwen salye nou nan nan presye sove nou an Jezi nan pa mwen se frè Isner DB nou di mwen di mèsi ki te akòde nou yon si bon djine e men nan li 10 è 45 lundi 9 Desanm 2024 Nou prale medite la pawòl de Dye nan Matye chapit 26 vèsè 41. Matye 26 vèsè 41. Nou prale li pou. Veye e priye afenke vou ne tonbye pa dan la tantasyon. Lespri è byen dispoze, men lachè è fèb. Dye Toupuisan nou apwoche devan twòn nan lè sa a, nou ki se de pechè, nou se de koupab, nou se yon feblès, men ou se lafòs dè fòs, ou se le sen dè sen. Nou di w mèsi pou amou, bonte w, byenfè w yo anvè nou. Ni tès pa, gras ou, fidelite w. Bonte w, nou pa tap ankò gen souf pou nap respire, men nou ba w aksyon de gras dèske Ou, nan amou w, nan mizerikòd Ou, nan fidelite W, pwoteje nou. Nou di W mèsi pou sa. Mèsi paske W nouri nou. Mèsi pou jounen sa. Nou pral pase yon moman ansanm, fè nou gras, ban nou kapasite pou nou kapab byen degiste pawòl Ou, non sèlman pou edifikasyon pa nou men pou edifikasyon chak moun video sa ap rive jwenn. Ou va anlve vwal yo pou nou. Ban nou kapasite pou nou anseye la pawòl de Dye, medite la pawòl de Dye avèk egzaktitid. Ka il est écrit c'est poussé par l'esprit, par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Rebati nou de la chè Pè, rebati nou se nou. la puissance du saint esprit e ke ou menm ou fè video sa touche eklèsi tout moun ki te dans le noir e video sa va suscite yon revèy nan lavi chak de yo nou konte sou ou nou pa pou yo pa paske nou pa nou pa pou yo paske nou bon ni paske nou digne men nou pou yo ak padon peche nou dans le nom de Jesus. Ekskize mwen. Matye chapitre 26, nou ap entèvni sou vèsè 41. Ekskize mwen. Sou vèsè 41. Nou entèvni sou li paske. gen anpil moun ki pran vèsè a yon fason alanvè. Gen moun ki di, priye e veye. Tèks la pa di priye e veye, men tèks la di, veye e priye. Afenke vou ne tonbye pa.

Veye se dan le sans rete vijilan, rete fokis. Nou kapab di, veye se rete dan la vijilans, veye se rete fokis sou kelke choz. Se tout sa nou kapab pale de lò moun ap veye. W ap veye lapli, ou rete vijilan de fason aske osito ke lapli ta vle vini pou desizyon ou vle pran pou kapab pran. Veye. yon enmi. Sè ke m ap veye de fason aske pou enmi an pa atenn mwen. Ebyen, tèks sa mande pou nou veye. Epi pou nou priye. Ki, nan ki objektif yo mande nou pou nou veye e pou nou priye? Se paske, si n pa veye e nou pa priye, tèks sa a montre nou ke n ap tonbe nan tantasyon. Depi yon moun pa dakò veye, ou pa dakò priye, w ap tonbe nan tantasyon. Depi yon kretyen pa dakò veye, li pa dakò priye, se sa tèks la vle vle epanye nou, pou n pa tonbe nan tantasyon fò n veye dabò epi pou n priye answit. Ok, lè nou di veye se kòman? Jezi t ap veye, paske lè w li tèks la, se tèks la titre Jetsemane, kote Jezi nan gwo doulè, gwo soufrans, Jezi di disip yo, Nanm mwen tris jiska lamò. Eske n pa ka rete veye avè m pou swa pou inè? Ok. Donk se paske Jezi t ap veye ki fè li reyalize nanm ni tris jiska lamò. Li santi gon bagay, li santi gon menas, gon bagay k ap vini. Men gen de moun kèlkeswa sa k ap vini, sa pa di l ni monte ni desann non. Yon kretyen dwe pridan, ou dwe trè vijilan. Ou dwe trè pridan, ou dwe trè vijilan. Trè pridan, ou dwe trè vijilan. Kòman yon kretyen dwe veye? Yon kretyen dwe veye a la limyè de la pawòl de Dye. Dezyèmman, yon kretyen dwe veye an fonksyon de sa w santi. Twazyèmman. Yon kretyen dwe veye alèd de mesay ke Bondye ap voye ba ou. Tande byen. Yon kretyen dwe veye a la limyè de la pawòl de Dye. Dezyèman, yon kretyen dwe veye an vèti de sa w santi. O ou santi moman an, ou santi ou gen yon dekadans spirityèl, ou santi ah ou gen yon depresyon spirityèl, o fò w pridan, fò w fè di ah Humm m pap gade sa konsa, kite m plonje, ou fè yon plonje, ou kouri al kot Bondye non tèt atè, sa kap pase konsa, se paske w ap veye. Yon kretyen dwe ap veye a la limyè de la pawòl. Paske se pawòl la, pawòl la ap ede w. Pawòl la ap ede w pou w kapab mache dan la dwati. Nan Som 119 vèsè 11, sèvitè a di, Je sè ta pawòl dan mon kè afen de ne pa peche kontre twa. Som 119 vèsè 105 menm di, Ta pawòl è une lanp a mè pye, e une limyè su mon santye. Pawòl la son limyè. Si m pa sere pawòl la nan kè m, m ap peche kont Bondye. Ebyen, lòske ou son kretyen, wap veye a la lumière de la parole de Dieu a chak fwa gen pratik ou wap fè ki andeyò de la parole de Dieu men pwiske wap veye wap kouri dèyè yo wap kouri dèyè pratik sa yo wap mete yo de kote ou pap ou pap pratike yo yon kretyen kap veye a la lumière de la parole lap kouri pou mansonj. Yon kretyen kap veye a la limyè de la pawòl, lap kouri pou sak rele pale moun mal. Paske piske li gen limyè pawòl la, lap di, e, sa e bay moun wap pale mal la wi, e m pa ladan. Se paske lap veye. Yon kretyen kap veye a la limyè de la pawòl,

lap kanpe lwen paske lap veye a la limyè de la pawòl de Dye. Sa fè si premye faz la. Dezyèm faz la, lap veye a lèd de sal santi. Men byeneme, konn gen de lè ou santi, pa egzanp, Gen de anvi kò sa a konn met nan ou, piske ou oblije ap veye an fonksyon de anvi a, se pou di, eh! Anvi sa a m santi a l pa de Dye. Kite m al fè yon jeni. Se dezi m santi la a, se yon dezi, si m pa. rele sou kòm lap kondwim dan le peche. Sa son moun kap veye. Li veye an fonksyon de sal santi. Jèn fi sa santil sou gason sa, sil pa kouri al nan jeun al lagel nan Bondye, Dyab la ap met dol atè. Jan gason sa, jèn gason sa santi li atire pa fi, se atirens, atirans fi sa, si l pa kouri ale rantre nan la konsekrasyon pou l chase espri atire pa fi sa, ebyen li riske tonbe nan tantasyon. Jan nèg sa santi li atire pa espri rakèt sa, espri koutay sa, si l pa kouri ale nan lapriyè pou l konbat espri sa, li deja tonbe Li di, Tout sa ou santi antanke kretyen, ou wè k pa ale selon lavolonte de Dye, se pou w kouri dèyè l. Se pou w chase yo. Se paske w ap veye ki fè ou kapab idantifye yo. Twazyèm fason yon kretyen dwe ap veye, ou dwe veye sou sonj. wap fè yo. Yon sonj se pa ou k chwazi fè yon sonj. Se ke wal domi, se rete w rete ou wè ou yon kote. Swa ou kwaze ak yon pèsonay, swa se ou menm ki kote a. E pi lè wap analize sonj lan, ou wè sonj lan gen de trè ki negatif pou ou. Gen sonj ki vini a repetisyon. Yon premye son yon wè yon trè negatif, yon dezyèm, yon twazyèm, a jan son sa ap vini an la, ee. Si w pa rele sou kò w pou w antre nan lapriyè, pou w antre nan konsekrasyon, w ap ka o. W ap tonbe. Fò w vijilan. Pa bliye, Dye a pale tanto di yon manyè e tanto di yon ot manyè. Vwa sa a, sa m tande vwa sa a di m nan, e m disène se lavwa de Dye ki pale. A! Sa mande pou mwen. Men byeneme tande. Gen moun ki legliz, ki gen dèzane legliz. M yo pa janm konnen pa ki mwayen Dye pale ak sèvitè l ou ankò ak sèvant li. Se dwòl. Dye pale. Dye te pale. Dye pale kounya. Dye ap kontinye pale. Gen anpil moun ki pa konn bagay konsa. Sèlman al legliz bat men. Li pa nòmal. Li pa nòmal Dye pale. Bon lapriyè se la kominikasyon antre lòm e Dye. Se yon kominikasyon, se yon pawòl, se yon dyalòg. An di lapriyè se yon dyalòg antre lòm e Dye. Lè w wè dyalòg ou wè 2. Si w pa ale w al nan tèt Bondye w priye w priye kounye a w priye san ke ou pa tann repons sa pa rele dyalòg li rele monològ depi w priye ou pa priye nan objektif pou w tann sa Bondye ap di w ou pa priye paske se yon monològ ou fè ou pa fè dyalòg lè w fè dyalòg se ke ou poze m kesyon m reponn Sa se yon dyalòg, se yon konvèsasyon. Ebyen, lapriyè ke n ap adrese a Dye, li dwe yon dyalòg. Senyè, m vle pral fè tèl bagay wi, èske ou vle? Se swa l di w wi, oubyen l di w non. Ou pa annik di Seyè, m pral fè tèl bagay èske ou vle? Epi tou sèlman ou rete, demen maten ou leve w al fè bagay ou. Ou pa t ap tann. An moun yo di, a, tankou m ta gen pitit mwen, li di papa, e, e, e, eske ou vle m janbe lari a? San m poko di l wi ou non, li travèse, li pa t menm bezwen adrese m. Mwen di sa, Bondye te konn pale dan le pase, Bondye pale aktyèlman dan le prezan, e Bondye ap kontinye pale. E tout kretyen dwe konn sa. Bondye dwe pale avè w. E byen byen byen malere gon pakèt moun legliz nan dek pa kwè nan sony, ki pa kwè nan vizyon, ki pa kwè nan yon vwa odib ka pale avè l. Poutan moun k ap sèvi Dyab la, li konnen lè l al fè yon entèpelasyon de yon espri, li konnen espri a dwe vini e l bezwen li konnen lè espri a desann vin kote l, li pale a espri a, li konnen lè espri a deplase. Bon, ou menm, pou w gen Bondye, ou dwe ap sèvi Bondye, pou w pa konnen lè w al nan yon rankont a Bondye, pou w pa konnen èske Dye vin nan rankont la, oubyen, Eske l pa vini? E si l vin nan rankont la ki sa l di? Se biza, se dwòl. Se dwòl. Se dwòl wi. Pa bliye, nan Jan 4, vèsè 24, tèks la di, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu son espri. Men espri la konn pale. Lòske nan Matye chapit 3, chapit 4, chapit 3, nan batèm de Jezi. Bib la di, pandan Jezi ap batize, gon vwa pale nan syèl la ki di, Byen fò, Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ou wè Dye konn pale. Dye konn pale. Dye konn pale. Bondye bezwen mete Paul ak Barnabas apa pou ministè, yo di pandan mesye yo ap jene, Sentespri pale, li di mete Pòl avèk Banabas apa pou mwen pou lèv a lakèl je lè ze aple. Sentespri konn pale, Dye konn pale. Yon kretyen dwe gen relasyon etwat avèk Dye. Ou, yon kretyen, dwe vijilan. Se sa Jezi di disip yo, Veye e priye pou n pa tonbe nan tantasyon. Rad blan Bondye met sou ou a antanke kretyen, pou l pa sal, fò w ka veye e fò w ka priye. Men men imam 2 bagay. Gen bagay menm si w konnen l se peche, sa pa enpeche w fè l. Si w pa, si w pa gon gras ke w resevwa dan lapriyè k pou di, pou ki pou pèt ou, fò w di non! Valè moun ki kap peche konn sa yap fè a pa bon yo fè l. Sa k fè sa? Moun nan pa gen gras pou l reziste kont li. Se veye epi ou priye. A di, pandan m ap veye a, epi tou, m priye, m gen yon gras sou mwen, epi tou, pou m ka ret kanpe, m pa p tonbe. Gen anpil nan nou ki pran pòz nou plis ke Bondye. Se pa Jan non ki di, Lespri a byen dispoze, lachè e fèb la. Se pa Jan. Se pa Pyè k di l. Si se te Pyè, ou t ap di s on òm. Si se te Jan, ou t ap di s on òm. Si se te Jak, ou t ap. Se Jezi menm ki di, Lespri w byen dispoze pou w pa peche, men pa bliye ou nan yon kò, ou nan yon kò k fèb. Lespri w byen dispoze pou w pa peche, men pa bliye ou nan yon kò ki fèb. Jezi di nan tèks la, Aswè a menm, mwen pral yon okazyon de chit pou nou tout disip yo. Pyè kanpe, l di, Menm si ou ta okazyon de chit pou tout lòt, pou tout lòt moun ki la, men kanta mwen menm, Pyè, jamè! Jezi di Pyè, Aryè de mwa. Pyè di, Menm si tout lòt moun ta deside kite w, men mwen menm Pyè, m p ap renye w. M p ap nye w. Jezi di Pyè, Ou sitèlman ap nye m, avan kòk la chante twa fwa, w ap di w pa konnen m. Lòm Lòm gen limit li Lòm gen limit li Lòm konnen le pase Lòm konn ti kal nan prezan men lòm pa konn sa kap vini demen Fiti lòm pa konn sa Kèlkeswa nonm dane ou gen legliz Kèlkeswa nivo gras ou genyen Pa bliye Jezi di ke lespri w byen dispoze pou w pa peche, men pa bliye chè w ladan an se yon chè, se yon feblès li ye. Sèl mwayen pou w pa tonbe a nan tantasyon an, fòk ou veye e apresa fò w priye. Se pa priye pou w priye avan non. Fòk ou veye avan e se pou w priye apre. Lè w veye, ou priye an fonksyon de sa ou wè k ap vini sou ou kòm danje a, ou priye kont li. Lè w se yon moun ki vijilan, ou wè malè k pandye sou wout ou a epi ou lapriyè pou w chase malè a, pou w devye malè a de ou. Sa rann ke ou rete debou. Sa rann ke yo pa tonbe. Chak kretyen dwe yon teknisyen. Depi ou se yon kretyen, ou dwe yon teknisyen nan domèn levanjil la. Levanjil la e pa pote boure li ye. Levanjil la fè w prudan. Ote a di, E je sui dan sete retrèt, ke je n sòtire jamè.

La yo pa gen kraze kò, se trankilite. Veye, jèn fi veye, jèn gason veye, madan marye veye, mesye marye veye, pastè, lidè, kèlkeswa tit ou a, se yon kesyon veye e apre ou fin veye, priye an fonksyon de sa ou wè k ap vini Sa w, pandan w ap veye a, sa w wè k ap vini kòm danje, ou pral priye apre kont li pou w ka kontinye rete debou lakay Bondye. Se sa tèks sa a vle di. Pa al frape estoma w pou w di, dat m kon, m gen dizan konvèsyon. Non, non. Lespri w byen dispoze pou w pa peche. Men kò w ladan an son kò fèb li ye, son chè fèb. Anben, si w pa aplike fòmil lan byen, si w pa byen veye, apre sa pou w byen priye, ou deja tonbe deja. Veye. Veye. veye nan ki moun ki nan sen ou. Pa bliye lè movèz konpayi, 1 Korentyen chapit 15 vèsè 33, 1 lè movèz konpayi kowonp lè bòn mès. Depi ou kòmanse wè se nan vi antouraj ou ye, humm. Veye ki moun ki zanmi w wè. Veye ki moun ki zanmi w. Tande, antanke kretyen, veye, m pa di veye ki moun ou salye non. Veye ki moun ki zanmi w. Yon kretyen dwe ka salye tout moun. Men, lò, sèt kesyon de zanmitay son lòt bagay. Wadè sa son premye di, ere lòm ki ne mach pa selon le konsèy de mejan. Depi w wè e nan men mechan w ap pran konsèy. Ou atè deja. Depi ou chita an konpayi mokè, ou chita nan mitan mokè, moun kap moke Bondye, a ou ale de, ou chavire deja. Veye ki moun ki nan sen ou, veye ki moun ki nan kò sa yo, veye, veye. Veye a ki moun ou pran plis tan ap pale nan telefòn. Veye ak ki moun. Veye ki tip de konvèsasyon w ap antame. Konvèsasyon yo. Veye ki kote y ap about ou. Ki kote y ap mennen w. Veye pou wè. Veye pas tan w. Veye nan ki sa ou pase plis tan w. Veye. Veye. Veye nan ki sa ou pase plis tan w. Veye pou wè. Veye pou wè. Tande, veye nan kisa ou pase plis tan ou. Moun ou frekante se li ou ye, veye. Veye. Anpil fwa banm di ou, anpil fwa nou pran pòz lapriyè ka rezoud tout bagay. Non! Men bien aime, ou mèt fè vye w ap priye. Depi ou pat veye avan ou priye, kò ou vo ou fè. E pa de moun kap jene jèn kòve. Woww e pa e pa de jèn kòve e pa de e pa de jèn kòve nou pa fè non. Nou fè 6 pou 6 kòve. Nou fè 6 pou 12 kòve. Nou gen nou gen nou k fè 24 è kòve. Dayè gen de jèn ou fè si ou te gen kapasite pou te veye, olye w fè jèn nan, 30 minit priyè tap pi efikas ke jèn sa w fè a. Genyen moun ki jene pa poutèt pou l ka di mwen m jene pase entèl. Men byeneme ann sispann fè kòve. Veye. Apre w fin veye, priye. w ap preye an fonksyon de sa ou detekte pandan w ap veye a k ap vini sou ou tou kòm malè ki pou jete w dan la tantasyon. Ok? Pa bliye, m ap fini pa la, tèks la di veye e priye. Li pa di priye e veye non, tèks la di veye Epi tou priye an fonksyon de sa ou sot gade lè w ap veye a, ou wè k ap vini kòm danje sou wout espirityèl ou. Epi tou pral fè yon priyè ki pou kontrekare sa ou wè k ap vini kòm danje sou wout espirityèl ou. Poukisa? Si w wè w neglije vèsè sa a, ou pa veye, Ou pa priye. Menm si w te kanpe w di w pa p janm peche, menm jan Pyè te di, m pa p janm nye w la, w ap nye Jezi, w ap krache sou Jezi, w ap kloure Jezi, w ap kalote l, w ap kalote l ankò. Zòrèy pa konn pi long pase tèt. Veye, apre sa, veye premyèman, priye dezyèmman, sa ap rann ke ou pa tonbe nan tantasyon. Pa bliye kèlkeswa tit ou te ka genyen, ou nan yon kò ki fèb. Malgre lespri ou byen dispoze pou pa peche, men akoz chè sa a k fèb la, si ou pa gen gras nesesè sou ou ki pou donte lachè, ou tonbe deja. Ke Bondye beni w, ke Bondye fòtifye w, e m swete konsèy sa yo. va ede w pou pran men w pou sèvi Bondye pi byen. Se te sèvitè w frè Isner Depay. Bòn sware. Pòte w byen ke Bondye avè w.